Se paske nou te wè Kenny West te vin vizite Ayiti. Se yon vizit prekòs ke nou pat panse ki t ap fèt. Ebyen, vizit Kenny West la se yon gran rapè ameriken ke tout moun konnen byen, ki t ap fè pale de li. Se yon milyadè li ye tou. Nou wè vizit li, li te desann nan èpòt entènasyonal Ayiti a. Se te nan salon diplomatik la, li t ap tann prezidan repiblik la, mesye Jovenel Moïse. Nou wè prezidan nou an te akeyi l byen avèk yon seri de ti medam byen abiye, avèk yon seri de flè nan men yo, pou l al prezante. a rapè sa a moun ki te akonpanye l yo. Nan aspè vizit sa, pou mwen menm, m wè, pou vizit sa, m wè li gen 2 aspè. Yon aspèk pozitif e yon aspèk negatif. Nan aspè pozitif la, mwen panse lè l vini konsa, li ka pote yon fwi. Nan aspè negatif la tou, èske sa pa gen yon malè ki kache dèyè l? O prim abò, fò m di nou, vizit sa, lè Kanye West vini Ayiti, li te pran bato, yo t al Labadi. Nou konn Labadi se sou, se etranje k ap dirije l. Yon Ayisyen pa ka antre nan nenpòt kondisyon konsa. Pou otan, se pa nou Labadi ye. Mesye yo te antre la, la ba di, yo tap manje kann, yo tap danse twoubadou. Ok, se bèl. M kontan sa. Se te prezidan nou an ki te akeyi m. Byen ke, li se pa, se pa li ki responsab minis touris. Men, li resevwa l ok, pa yon pwoblèm. Aprè sa, y al vizite la Tortue, Ile de la Tortue, ki dan le Nòdwès peyi a. Île de la Tortue se yon peyi ki gen yon ki gen yon pozisyon jewografik. Pozisyon sa se yon bèl pozisyon li ye. Paske li anlè. Nenpòt kote yon enmi ap vini, ou kab wè l fasil. Bon. Nou panse ke Kanye West li menm sanble l gen vizyon pou Ayiti pou l ta bati yon site. Site li pral vin fè a, se kiyès ki pral abite ladan l? Fòk gen moun ki vini. Moun sa k ap vini la, ki jan de moun yo pral ye? Ebyen, daprè enfòmasyon ke n ap chèche, nou jwenn, sanble vini misye a, se yon, gen yon vizyon politik ladan l. Pase ke sanble gen irakyen ki ta vle antre, siryen, libanè, pase nou konnen nèg sa yo ta vle anvayi peyi a. Depi yo anvayi peyi sa bon, n ap gen pwoblèm anpil. Pase nou konnen siryen, libanè sa yo, nèg sa yo son seri de moun ki pa jwe menm menm menm menm avèk lavi moun. Ok, eske vizit sa l ap bon pou nasyon an? Bati siti a l ap bon? Men, se ki jan de moun ki pral abite ladan l? Moun yo ki deja nan Latòti, èske yo pral mete yo deyò? Se la grann kesyon ke nou gen pou nou ta poze. Ebyen, gen anpil moun k ap di, yo pa renmen vizit la, paske vizit la, jan l fèt la, yo pa renmen l. Ilè vre, jan prezidan resevwa l la, se nòmal li resevwa l. Pase ke peti se peti li ye, ka gen lòt moun ki te ka resevwa l, ki te ka ba l move pawòl, lòt bagay, sesi selaba. Men, m pa kont sa, li te resevwa l. Gen yon minis touris ki te ka resevwa l. Anfen, kisa nou panse de vizit sa? Eske se yon mizik ki pral pote fwi pou nou menm nan kote pozitif la? Eske siti sa li pral avantaj pou ayisyen kap viv la? Ou di mwens eske siti sa se lòt nasyon ki pral vin abitel? Eske nou pral bezwen yon lòt paspò pou nou ka al ladann? Paske si nap gade jan labadi ye kounye a, si w pa gen yon bon paspò ou pa ka antre la. Ayisyen pa ka antre la konsa. Men pou otan se nan peyi nou li ye. Malerezman nou pa ka al ladann. Sa son bagay ki vreman di. Ebyen nou wè. E avèk vizit Keny West la, gran rapè sa, sa gen anpil pale k ap fèt. Anpil pale ap fèt. Anfèt, n ap tann n ap tann kèk pawòl ankò osijè de vizit la. Paske nou panse kanmenm misye ka gen ka gen vizyon pou l retounen ankò. Si l fè yon premye vizit, si l gen lide pou l vin fè yon siti, fòk li retounen ankò pou l vin fè planifikasyon. Gen moun kap di se peyi a yap vann. Eske peyi a ka vann? Non. Peyi a pa ka vann. Paske Ayiti apati o zayisyen. Pa pou lot nasyon. Se pou ayisyen ki, se ayisyen ki met peyi a. Se Desalin ki te kitel pou nou menm. Kom. Paske nou pa gen lot anblem anko. Desalin te kite yon anblem pou nou menm. E nou dwe kebe drapo nou an la tet ou. Fon nou kebe la tet byen ou. Paske nou pa ka kite peyi nou an li pa pou vann ni li pa ka apatyen a lòt nasyon. Sou sa, gen anpil ti pale k ap fèt, gen moun k ap di Jovenel kòmanse byen, yo pa ta vle pou Jovenel fini mal. M pa kwè Jovenel te ka fè yon bagay konsa pou l al vann peyi mezanmi. Si nou wè travay Jovenel ap fè koulye a, l ap fè yon travay pozitif. Malgre li jwenn anbara. Men lap fon travay pozitif. Se pa pou Jovenel mwen ye non. Men lap fon travay pozitif. An nou met tèt ansanm avèl. Ayisyen an nou met tèt nou ansanm. An nou kole zepòl nou ansanm. An nou ini nou ansanm paske anblèm nou an di L'union fait la force. Si nou ini nou ansanm nap jwenn yon solisyon. E ke Ayiti va vin tounen sal te ye a, la perle des Antilles ke li te ye otrefwa. An nou kan, an nou kenbe tout ti pawòl sa yo, an nou met tèt ansanm, an nou ini nou ansanm, an nou reflechi jis pou nou wè si peyi nou an ka avanse. Pou nou ka viv dan la pè, dan linyon, afen ke peyi nou an va vin jwenn sa l te pèdi a, l ap rejwenn li ankò, dan la, dan la, e pa dan la tristès. men avèk yon jwa enfini. Se la map kanpe avèk nou. A byento. Merci gen pou tout moun ki tap koute m. Pa bliye abone pou lè nouvo video tonbe pou nou kap resevwa yo. Like, abone e partaje. Se te byen Amos Timothé. Ke m gen ti non Timo Timos. Merci.